Kontinye abone avek chanel nou an e merci avek ou menm ki deja fè le maximum d'effort pouw kapab abone avek chanel nou an sa fè nou plezi e nou si sèten donk wap pataje video sa tout fwa ou estime ke li nesesè pou patajel avek lot zanmi pou kapab jwi e benefisye tout bèl konsèy sa yo tout bèl fomasyon sa yo nou si sèten ke w pa. Kenbe yo pou kont ou. N ap vini nan yon ti moman e pou nou kapab vini avèk lsrm. Mande w kontinye abone avèk chanèl nou an e mèsi avèk ou menm ki deja fè le maximum defò pou w kapab abone avèk chanèl nou an sa fè nou plezi e nou si sèten donk w ap pataje videyo sa tout fwa w estime ke li nesesè pou w patajel avèk lòt zanmi Pou w kapab jwi e benefisye tout bèl konsèy sa yo, tout bèl fòmasyon sa yo, mesye e si tankou pa kenbe yo pou kont ou, n ap vini nan yon ti moman e pou nou kapab vini avèk yon lòt an atandan pou w kontinye pataje videyo ansanm avèk lòt zanmi w e pèmèt donk pou yo fè konesans avèk nouvèl chèn youtube sa.

Anpil nan nou nou viktim de sistèm sa deja. Anpil nan nou nou viktim de yon pakèt bagay ke nou neglije avèk yo san nou pa rann kont ki tip de metòd pou nou anplwaye, ki tip de metòd nou kapab egzèse jisteman pou nou kapab fè fas avèk sitiyasyon ki mete yon debwazman, ki mete yon pwoblèm total kapital nan Surtout jèn kretyen, jèn gason ak jèn fi nou yo. E nou sur sèten e genyen anpil kolaboratè, gen anpil pastè, gen anpil moun ki te kòmanse fè efò nan levanjil ki rive o bon milieu de la route ki pa kapab fè fas, ki pa kapab kontinye fas avèk egzijans lachè k ap fè yo monte le syèl pa do. Anpil nan nou nou viktim fason ke nou pa aprann ki metòd, ki tip de metòd. Fè gason toke te kòmanse fè efò nan levanjil, vwala le ka gen kèk sitiyasyon yo pa kapab travèse, gen de e de enpas difisil yo pa kapab travèse, gen de adolesan, gen de fiyèt ki pa ka kontinye. viv de sitiyasyon ki trè doulourez nou menm nou konnen l nou pase de sitiyasyon deja e sa nap diw la trè sensèman fòk o mwen ou kapab genyen yon metriz pouw kapab kontinye lite pou kapab kontinye reziste devan egzijans la chè ebyen nou pral kapab parlew ki tip de metòd e ki zam ke ou dwe kenbe nan menw. A chak fwa ke ou son kretyen ou son jèn kretyen donk ou son jèn adolesan ou bezwen fè levanjil ou stil kanpe ou pa jwenn yon moun ki pou ede ou se sur ke pastè legliz ou se vre yap ba ou de fòmasyon ki pou di ou ou dwe mache dan la sanktifikasyon ou dwe fè efò ebyen pou pa tonbe nan anba sanksyon pou pa tonbe anba ee sistèm. pou pa al viv nan plasaj, pou pa al viv nan fònikasyon, men sepandan anpil fwa ou bezwen yon senp ti konsèy, ou bezwen yon moun ki pou di ou men ki tip de zam pa egzanp ou son jèn gason ou son jèn fi, pa bliye ke pilsasyon seksyèl ou l ap ogmante 99 pousan, anpil fwa ou konn anvi fè sèks 24 sou 24, Vwala le ka ou pa ka tonbe nan fònikasyon e ou pa dakò pou tonbe nan e sitiyasyon kote ke yo pral sanksyone ou nan asanble kote ou ye. Pa egzanp, ou son jèn kretyen ou kite peyi Dayiti pou rantre Sen Sen Domeng, donk vwala ke ou kite madanm ou, ou di mwens ou poko marye, sa ka rive ke ou poko marye men e dan kèlke jou, dan kèlke mwa, dan kèlke ane ou pral pran yon disponibilite. Pou ke ou kapab rantre dan le lyen sakre di maryaj men ou bezwen konnen gen kèk bagay pou konnen pou pa tonbe anba sanksyon sitou anba prensip administratif asanble kote ou ye a. Anfèt n ap vini pou nou kapab di ou men ki tip de zam ou dwe kenbe pou w pa yon jèn k ap tonbe leve ou pa t vle pou ke patenè w te tonbe ansent san ke ou pa marye vwala ke jodi an Le fè ke ou pa swiv de metòd ou pa aksepte. Premye bagay ke w bezwen kenbe nan men w kòm zam, evite gen de relasyon amitye avèk moun ki trè trè chanèl. Premye bagay, yon fi ki chanèl, ki ap baze sèlman sou zafè la seksyalite, ki toujou ap enterese w, ou menm ti gason sa, ou menm jèn fi sa, ou dwe gen yon patenè, ou dwe gen yon mennaj, ou dwe gen yon fiyanse. Yon moun ki trè trè trè chanèl ki toujou ap pale de bagay ki trè sansyèl ebyen evite pou ou kapab genyen de relasyon avèk tip de moun konsa ebyen tout fwa ou pa evite lap palew de sa jodi an lap palew de sa demen sere yon lè ebyen lap Wap pase nan faz se vre ou konn tandel nan zorèy ou, ou pa fèt atansyon avèk moun sa, moun sa lap mennenw se pa li kap mennenw men sa lap diw yo lap atirew yap atirew enben donk siw son kretyen ou respekte Bondye ou respekte tèt ou ou pa vle rantre nan de relasyon seksyèl avan le maryaj enben ou evite gen de relasyon avèk moun ki genyen yon konpòteman ki kontrè, ki gen yon konpòteman k ap pale w de la seksyalite de tanzantan nan tèt ou, k ap di ou menm fòk ou fè sa, fòk ou menm ou gen yon patenè, tankou nou te di w deja, ebyen moun sa yo ou bezwen evite yo. Sa se premye zam ke w bezwen kenbe nan men w pou w evite legzijans de la chè. Vwala! Nou ap vini pou nou kapab ba ou dezyèm. Vwala le ka, dezyèm zam ke w kenbe nan men w, ou dwe kenbe nan men w chak jou o jou le jou pandan ke ou poko marye, donk se vre selil ou yo ap mande w pou w kapab rantre nan relasyon seksyèl. Dezyèm zam kenbe nan men w pitit gason m, sa bon pou ou, eben w ap gen yon vi ki ekilibre, yon vi. ki pral fè le Senyè plezi e pou benefis pa w. Dezyèm zam ke w bezwen kenbe nan men w, pa janm mete tèt ou nan yon sitiyasyon kote ke w ap vize dè zimaj pònografik, si nou pa vle di dè zimaj pònografik, pa gade dè zimaj ki gen rapò avèk womans. Dayè, se pa sa w ap gade a ki pral antrene w. Ou menm lè w pral gen madanm pa w la, lè w pral fin marye, se pa imaj ke w ap gade jodi an ki pral antrene w, ou pral konnen ki jan pou fè lèchoz. Donk, se apati de konesans ke Bondye ba ou, ebyen ou pral antrene poukont ou. Moun p ap antrene w. Pa gen pèsonn ki pral antrene w, pa bliye ke pa gen moun ki te antrene Adan e Èv nan jaden an. Jodi an, petèt ou kapab gen yon atitid, w ap di, Enben, lefè ke m se jèn, demen si ve m pral pran yon responsabilite, m pral gen madanm, m pral gen mesye. Enben, ban m pwofite gade de zimaj ki gen rapò avèk womans, ki gen rapò avèk seksyalite, enben, pou m kapab byen aprann. Pa bliye ke se pa sa ki pral pèmèt donk ou monte sou tèren an pou byen jwe match la. Se ou pral konnen, ou pral pwize de bagay ke pèsonn poko pwize. Se pa nan gade de zimaj pònografik, de zimaj ki gen rapò avèk womans ou pral antrene. Ou pral antrene pou kont ou e le Senyè pral antrene ou. Sa vle di ou pa bezwen, ou pa bezwen fou nan gade imaj pònografik, imaj ki gen rapò avèk. Romance se pa sa ki pral fè w tande, se pa sa ki pral fè w. Si w bezwen gen yon vi ekilibre devan le Senyè, yon vi eben ki fè le Senyè plezi, ou bezwen donk pou w kapab marye demen si Dye ve san ke ou pa rantre nan relasyon seksyèl avèk mennaj ou oubyen avèk patenè w oubyen ansanm avèk fiyanse w, evite gade imaj pònografik ni sou Facebook, ni sou Instagram, ni sou Twitter. Evite gade sitou entènèt donk nou konnen ki valè mal entènèt li fè nou lòske nou pa itilize entènèt jan nou dwe itilize l lè nou pa itilize telefòn nan jan nou dwe itilize l pa kite imaj ki gen rapò avèk womans sou telefòn ou Pa bliye sa se de bagay, sa se de konsèp, sa se de disiplin pou kenbe lakay ou pou pa pou kapab ebyen wè pou w rive nan platfòm ke w dwe rive avan le maryaj. Sa vle di ebyen sa w vle objektif ke w vle kote w vle rive an ou pa ta swete rantre nan relasyon seksyèl avan le maryaj sa vle di pou

Gen respè pou Le Seigneur nou pa ka tonbe ansanm avèk li tou senpleman konnen ke ou menm ou se lòm li menm se lòm sa vle di nou se lòm nou ka tonbe la sèl choz se evite fè fwotman a 2 kit petèt ou renmen ou di mwens ou poko renmen ou byen donk ou son mesye marye sa vle di donk madanm ou pa bò kote ou men wap viv nan peyi etranje. Sispann antremele dan de relasyon avèk fi sitou si ou son gason ou bezwen evite fè fwotman avèk fi m konnen gen anpil gason se plis fi ki zanmi yo ke gason anben si ou son kretyen ou bezwen kenbe fidelite ou ou bezwen kenbe prestij ou devan le senyè devan pawòl Bondye si ou son gason Nou pa di w pou fè zanmi avèk gason sèlman e nou pa di w pou fè zanmi avèk fi sèlman. Sa si w vle ou konn sa k ap bon pou w, ou konn sa k ap bon pou w. Sa vle di si w s on gason evite, evite etabli. Fè ke ou kapab konnen. Ou ka tonbe e w fèb sou pwen sa, evite fè de fwotman avèk fi. Si w son fi, evite fè twòp fwotman avèk gason. Sa vle di, a nenpòt moman de la dire, gon pawòl ke nou kapab ap pale, gon ti fwotman dide ke nou kapab nou kapab ap pataje. Nan moman se ou menm ansanm avèk li ki nan lye a, ou kapab tonbe men la sèl choz evite. Si w son gason nou di w toujou antre dan de relasyon amitye avèk de moun ki spirityèl. Si w son fi toujou bat pou w jwenn se de moun ki spirityèl. Evite, evite ou kapab toujou gen de konpayon de jenou. Sa vle di se si w vle. Mwen menm se konsa m, se konsa m. E pou kapab kenbe top nivo, pou kapab kenbe tay, e pou kapab kenbe prestij ou devan le trône de la grâce, ke Dieu vous benisse, nou renmen w, ale tchaw!